Alo bonjou kòman nou ye tout zanmi yo e maten la nou pran plezi nou pou nou fè videyo sa pou ou pou nou vin pale avèk ou pòsè ke moman yo yo toujou fè nwa pou anpil moun menm konnen sa pa prete konsa e lan videyo sa mesaj mwen pote pou ou se yon mesaj ki di ou ke ou dwe panse avèk gwo bagay E lèm diw fòk ou panse avèk gwo bagay yo, se youn nan rezon pou kapab fè tout sa ou gen pou fè nan laviw. Ou konprann? E tit videyo a se Piensa en Grande. Ou dwe panse avèk gwo bagay yo. Ou konprann? Ou pa dwe panse avèk ti bagay piti. Ou pa dwe panse avèk ti bagay peu de chose, ti bagay ki pa gen valè. Jodi a la nou vin diw ke ou dwe panse a bagay ki gen valè. Bagay ki. ki gen potansyalite, ou konprann, ou dwe panse a ekspansyon, ou dwe panse avèk bagay kap fèw mye, ou konprann, ou pa dwe ap panse ak ti bagay toutan toutan, ou konprann, mete gwo bagay lan tèt ou, toujou panse ou ka fè tout bagay ou vle fè lan lavi ou zanmi. Se sak fè maten an la nou chwazi fè video sa pou ou, pou nou vin pale avèw. Nou di w konsa, piensa en grande, panse avèk tout gwo bagay yo. Ou merite tout gwo bagay yo. Tout gwo bagay yo ka vin nan men ou. Paske ou se yon moun Bondye kreye pou mèvèy. Ou konprann? Anpil bèl bagay ka fèt nan lavi ou. Ou ka reyisi. Ou ka reyisi kèlkeswa kote ou ye a. Kèlkeswa kote ou ap viv la ou kapab reyisi nan lavi ou. Pa panse ak ti bagay yo sèlman. Aprann panse avèk gwo bagay. Aprann panse avèk gwo bagay k ap fè lavi ou. Ere, gwo bagay, gwo siksè, paske kèlkeswa kote w ye jodi a la ou ka fè siksè, kèlkeswa kote w ap viv, ou te mèt ap viv Chili, ou te mèt ap viv Brezil, ou te mèt ap viv Ayiti, Sendomeng, ou ka fè kenpòt sa w vle nan lavi w. Mwen vle w panse avèk anpil gwo bagay pou w kapab rive atenn a objektif ou. M konnen w gen anpil bagay ou vle reyalize, m konnen w gen anpil pwojè nan tèt ou, men pwojè yo pou yo reyalize, Ou dwe panse avèk bagay ki pi gwo yo. Ou si pwojè a, pwojè ou genyen an, mete l avèk yon milyon dola, ou konprann, fè pwojè a avèk yon milyon dola, pa fè l avèk de twa san dola. Paske lè ou panse avèk de twa san dola, se ti bagay ou pral reyalize. Panse avèk milyon, konprann de twa milyong dola pou w ka fè pwojè ou gen pou fè a, zanmi m. Jodi a la a mwen pran disponibilite pa m pou m vin pale avèk nou. M konnen ke Mesaj la, lè l rive lan men nou, n ap kapab pataje l pou mwen. N ap kapab fè l rive jwenn plis moun. Jodi a la, m kwè ke Ayisyen an, jenès Ayisyen an, ou dwe panse avèk ekspansyon. Paske ou toujou, ou toujou dwe panse ke ou ka fè anpil bagay lan lavi ou. Ou pa dwe limite tèt ou. Konprann? Se sa k fè, jodi a la, nou kreye videyo sa a pou ou. Videyo sa a, nou di w konsa, pa limite tèt ou lan anyen. Ou konprann? Depi w ap limite tèt ou, ou p ap kapab rive fè sa w bezwen fè yo. Men depi ou kwè ke ou ap kapab, depi ou kwè ke ou pral fè yon bagay, ou mete anpil desizyon, ou mete anpil detèminasyon, ou mete anpil fe, ou konprann, anpil lafwa, ou ap kapab rive fè sa ou vle fè yo. Nou di ou ankò, panse avèk gwo bagay yo. Paske se alèd de gwo bagay sa yo ou kapab fè sa ou gen pou fè yo. Panse pou gen yon pi bèl machin, panse pou gen yon pi bèl kay. Panse pou gen pi bèl biznis ke sa w genyen an pou w kapab rive fè ekspansyon. Paske lan moman yo la, ou dwe pale de ekspansyon. Pa panse a ti bagay piti, pa panse avèk ti bagay ki pa ka fè anyen pou ou. Men nou di w konsa, panse avèk ekspansyon. Panse a ogmante kapital ou pou w rive fè tout sa w gen pou fè yo zanmi m. Konprann se moman pa w pou w tande mesaj la, se moman pa w li ye, jenès la m vle nou pran men nou, pran men nou pou nou reyisi, pou nou rive fè tout sa nou vle fè yo lan lavi nou. Mwen vle w panse avèk gwo bagay yo, mete gwo pwojè lan tèt ou, pa mete ti bagay piti, ou konprann, bagay ki pa ka regle anyen. Men jodi a la, m vle w pran lavi w sou yon lòt direksyon. M vle w mete w sou yon lòt ran, yon lòt pwojè, pwojte yon lòt sistèm. Ou konprann, chanje mantalite a pou w rive fè tout sa w vle fè yo. Paske si w pa chanje mantalite a, anyen pap kapab fèt. Jodi a la m vle w pa panse a bagay negatif. Pa di w pa ka fè tèl bagay. Jodi a la tout sa w wè k sou latè, tout sa w wè moun genyen, ou menm tou w kapab genyen yo. Se avèk de la fwa w, avèk bon konviksyon, bon konprann, e chanje mantalite w, konprann mete mantalite pozitif lan tèt ou pou w rive fè sa w vle fè yo. Paske jodi a la, tout moun ou wè k fè siksè, tout moun ou wè k ap fè siksè lan lavi a, Se paske yo kwè lan tèt yo. Premye bagay la dabò ou dwe kwè lan tèt ou epi pwojte pwojè w yo, fè yo pou expandil yo. Ou konprann lè m di w expansyon, ou dwe kwè lan expansyon. Paske san expansyon, anyen pap kapab rive reyisi. Mwen vle w kwè lan rèv ou, kwè lan rèv ou, kontinye travay di, kontinye fikse w pou reyisi lan lavi w zanmi m. Jenès Ayisyen an, kèlkeswa kote w ye jodi a la, ou te mèt a Pari, ou te mèt Lèzetazini, ou te mèt Chili, ou te mèt Brezil, Meksik, e Sendomeng, Ayiti, ou ka fè tout sa w vle fè. Ou ka fè tout pwogram ou, ou ka fè tout pwojè w reyalize zanmi. Jodi a la m di w ke ou menm tou ou kapab reyisi. Ou kapab fè tout sa w gen pou fè yo reyisi. Paske mwen vle w kwè ke rèv ou ap reyalite. Men pou rèv ou reyalite, ou dwe fè pwojè w yo aklè. Mete pwojè w yo sou pwòp. Lè m di w mete pwojè w yo sou pwòp, se panse pozitif de pwojè yo. Panse pozitif avèk pwogram ou yo. Paske si w pa panse pozitif, zanmi m, anyen p ap reyalize. Ou dwe met lafwa w, kwè lan tèt ou. Se alèd de sa pwojè yo pral reyalize zanmi m. Ou dwe kwè lan gwo bagay yo tou. Pa minimize tèt ou zanmim. E ou merite tout pi bèl bagay yo. Konprann sa m di w la? Ou merite tout pi bèl bagay ki egziste yo. Yo ka pou ou. Men, se ou menm ki pou ba tèt ou yo. Se pa yon moun ki pral ba ou yo. E gen anpil bagay ke m tande jenès ayisyen ap pale tou. Jenès ayisyen an panse ke se yon prezidan ki pral chanje lavi l. E mwen di w non. Jenès ayisyen an panse son milyonè ki pral vini ki pral chanje lavi l. Mwen tounen di w non ankò. Jenès ayisyen an panse se frè l, se manman l, se papa l ki pral chanje lavi l. Mwen di w non ankò. Lavi w depan de ou. Reyisi w depan de ou. Reyisi w pa depan de okenn moun. Se ou menm ki pou make sure ke ou reyisi lan lavi w. Se ou menm ki pou mete ki pou projte limyè w sou reyisi. Se ou menm ki pou. Abòde pwogram ou, abòde plan ou, abòde pwojè ou yo pou w reyisi zanmi m. Se pa gouvènman k pral chanje lavi w. E li vrèman bon ke vre, gouvènman an dwe responsab ekonomi peyi a. Ou konprann? Men ou menm tou, pèsonèlman, ekonomi w depan de ou. Se pa yon nèg ki pral vin la, se pa Cristiano Ronaldo k pral vini, k pral di a, m ap ba w milyon dola sa a. Map baw 2 bidyon dola sa ou pral rich avèl non pa gen bagay sa zanmim se ouk pou travay se ouk pou fè rèv ou yo vin reyalite zanmim ou konprann e menm jan Christiano gen lajan menm jan yon pakèt moun gen lajan nan peyi a se yok ba tèt yo lajan yo se yok travay ou konprann avèk 2 janm ni li fè kòb li ou menm tou ou pral kreye strateji pa w pou fè kòb la. Ou konprann? E videyo a li pap tèlman long, nou pral kite l la zanmi m yo. Men nou di w konsa, nou kwè lan ou. Nou kwè lan ou, nou vle w pran chemen siksè. Nou vle w reyisi lan lavi w pou pwojè yo ale pi vit. Ou konprann zanmi m? M ap tann ou. E videyo sa se pou ou m kreye l. Ou menm jenès ayisyen an, mwen tounen di w ankò, sispann panse a bagay negatif. Sispann panse a bagay negatif. Ou konprann? Se pozitif pou w toujou rete pou w reyisi. Ou vle fè siksè? Panse pozitif. Ou vle reyisi nan lavi w? Panse pozitif. Ou vle pou yon lòt direksyon nan lavi w? Chanje fason w panse a. Paske fason w panse a pa bon. Si fason w panse a te bon, se pa nan eta sa a ou t ap ye nan moman an la. M vle w pran yon lòt direksyon. Mwen vle w panse pozitif. Pou ale vè lavan. E video a zanmim se pou ou li ye. Nou voye l pou ou. Nou di w konsa. Lè l rive lan men w pataje l pou nou a zanmi w yo. Pou plis moun rive jwenn li. E m kwè ke nou di w bon dimanche. Bon weekend. A la pwochèn. N ap tounen pou lòt video. Mwen renmen w anpil. Se te frè ou zanmi ou Renelly ki toujou la, ki toujou avè w, ki toujou vin pataje mesaj avè w, ki toujou pote bon videyo pou ou. Nou di w tchaw tchaw, n ap tounen pou yon lòt videyo. Mèsi anpil a ou menm ki toujou Mèsi a ou menm ki toujou pran pa, ki toujou tande videyo nou yo, ki toujou pataje yo, ki toujou ban nou yon like chak fwa ou tande videyo a. Nou di w mèsi zanmi m, nou renmen w anpil. Se te frè ou, zanmi ou Renelly. A la pwochèn, tchaw tchaw, n ap tounen pou yon lòt videyo. Mèsi zanmi m. Mwen konte sou ou, mwen kwè ke pwojè w yo pral reyalize. Amen. Tchaw tchaw. Nos vemos.